Prezidan Kore di Nò a men, yo menm di misye mouri men, Ken Tong Wong men. Non mwen chè, se pa Ken Tong Wong, se Kin Jong Wong. Ah ok, bon depi talè w la men, epi w pa janm di anyen frè m, sa k pase menm? Wi sak te pase w menm ou pat janm di anyen depi talè a baz. Mesye men sak pase mwen pafwa aplipla de zanmi fò pa fèw konfyans paske e masterson ki nan gwoup la la ansanm avè nou ki nan baz la ansanm avè nou e nou dwe mis yon ti monnen. Pandan ke pandan ke m devan lakay la epi gon zanmim ki pase misye dim konsa se mò Master Son kap sot lakay li byen move, byen fache menn e dim kwa jodia la kèlkeswa kote li jwenn mwen si m pa bal lajan lap banm yon blo nan lestomak li. A vle di nèg la se zanmim li ye mesye nèg la e patnèm li ye menn m pa wè pou ki rezon pou ti monnen ka mete m nan diskisyon ka mete m nan divizyon. Se bagay sa menn kap travèse menn sa banm pwoblèm anpil.

Oh
mwen menm mas mwen menm mastè zòn a mwen chè bagay sa mwen mesye m chita devan lakay mwen pandan ke m chita a telefòn mwen m tap distrè mwen m gon ti bagay ki pase nan tèt mwen epi m leve map fè ti ti ti ti kout pyem ti kout pwen mwen ti bagay sa m dekonnen mwen pratike yo. E se le moman m wè misye men, m tande m tande m tande misye di ka misye, m tande moun nan di, banm lage m. M pa menm konn kot si se misye menm, m pa menm konn panse kèk moun k ap pase. M rive kay misye, kòman fè se jou m pral vini an, m jwenn misye ekate, misye ap peye m pral lè lajan m nan men w, e ou dwe m kòb mwen, ou pa janm vle peye m lajan m. Mesye jan de bon patnè nou ye mesye poun kite lajan mete nou nan diskisyon menm. Baz avan w di de bon patnè a fò konnen regleman pa gate zanmi. Poun rive yon bagay prete se prete bay se bay sim konnen m ba ou yon lajan m ba ou l nèt men si se prete ou vin prete lajan m nan menm e tou nòmal pou ou remèt mwen lajan m ankò. Ok men finalman sa misye di w menm sa l di w. M mèt ale m pa gentan rive kot misye e kouri m kouri e kouri m kouri lè sa paske misye dwe m lajan men lè m gade m wè misye kòw kòw baz e bon men ki bon m lajan. Mesye te diske mesye m ba yo nèg la te diske ti monnen nèg la ti monnen m ba yo m ba yo m ba yo e misye menm mesye.

Waw kote map pale avèw la m santim ap vibre cheri paske paske yè a m santi non pa rapò avèk janm wèw la cheri paske m santi yon moun tankouw m ta sipoze gen yon moun janm wèw la cheri cheri banm diw mwen mwen menm se nènè mwen prè poum diw la verite paske yon moun tankouw m pa plase poum wèw manti cheri
son zanj ou ye bebe. Men an menm tan map pale m pa yon powèt men m ka di w kisa m santi pou w cheri. Ah ah mwen pap ka fè anpil tan ret pale ansanm avè w non. Bon m panse ke mwen wè w t genlè te nan mwen wè w nan lari men sa ap deranje w si tout fwa ke m ta mande w nimewo pou m jis kòdone w sèlman? Hein bébé. Fèm plezi lan, fèm plezi lan chéri, fèm plezi lan paske yon moun tankouw bébé, fèm plezi lan. Mwen pa renmen pataje nimewo m avè moun ki nan lari san m pa rekonèt li. Bon m panse ke ou ka jis banm nimewo a pou m kapab kòdonew. Non, papa m te ban mwen yon prensip, fò m aplike prensip papa m te ban mwen an. Kisa l di w?
Li dim pa kanpe nan lari ap pale avè gason, pa kanpe bay pataje nimewo avè mesye nan lari yo, mesye nan lari yo, li dim ni sa yo mennen, ki vi yo mennen nan lari an. Bon, m panse ke cheri, ou ka fon analiz de mwen, m se nan moun kal lekòl, mwen edike cheri. Ou si sa w di an? M kwè sa cheri. Fè m plezi ma belle. Jis ban m nimewo a. Oh.
Paske m santi w se mwatye m jee, m ka di w sa onètman. M vrèman tonbe pou ou bèl. M ap ba ou l konsa. Ok mèsi.
Mèsi davans. Dakò bèl. Waw gadon zanj mesye. Hoo gadon bebe mesye men jou m ta wè konprime m nan famasi demwazèl sa m t ap santi m a oyo. Ok bebe mèsi. Ok cheri. Dakò. Yon pwochèn fwa?
Dakò. Dakò bby.